Nap salye tout òganizasyon de baz e popilè yo, nap pran le swen pou n salye chak grenn kamarad militan kèlkanswa kote w sòti pou n di jodi an moman an rive pou batay lan reprann. Nap salye Radyo Tele Kiskeya pou reouvèti l kap fèt 7 fevriye kap vini la. Aprè dife kriminèl 21 desanm 2018 lan, jodi an, ebyen radyo manman Peba a pral retounen. Le 7 fevriye, jou gwo mobilizasyon operasyon fèmen peyi a ap rive. N ap di konferans de près sa se pou n fikse pozisyon nou sou sitiyasyon malouk peyi Dayiti, pèp ayisyen ap viv, pou nou di non, pèp la pa ka kontinye ankò, se operasyon fèmen peyi a k rive. Nou di, rapò Petrocaribe se rapò pasyèl pou siveyè dè kont ki di jodi an, olye lajan an te 3 milya 800 milyon, enben jodi an l pase a 4 milya 200 milyon. Ankò se pou pwouve nou gen plis lajan ke sa. ki fè fo nan men malfektè delenkan pouvwa tèt kale grenn sèk Jovenel Moïse ap dirije kòm mafya a tout oseyan vòlè Nou di mobilizasyon manch long kap fèt 7 kap derape 7 fevriye Nou di mobilizasyon kap derape 7 fevriye se derape nap derape nan operasyon fèmen peyi an pa gen lòt wout fòk Jovenel Moïse Jovenel enkulpe a tout oseyan blofè. Kit te fèt peyi an e fòk sistèm peze souse sa a nou eradike l anndan tèt nou peyi an. Nou di masak Lasalin nou pa ka bliye l. Anpil manman pitit, anpil jèn gason jèn fanm ki disparèt nan masak Lasalin. Nou di jodi a fòk moun sa yo jwenn jistis e se pou sa nou di apati de apati de 7 fevriye mobilizasyon fèmen peyi an li deja kòmanse. Redefini le désespoir.

ke l ap trennen depi plis ke 215 lane depi peyi an rekonèt tèt li e pran dwa granmoun li. Nan sans sa, n ap mande pou tout Ayisyen, fanm kou gason, ouvriye, ouvriyèz, ekolye, ekolyè, ti machann lavil yo, etidyan, etidyant, pwofesè k ap bay san yo nan lekòl Leta ki jiskaprezan pa ka touche, Pandan nou konnen klèman gen 4 pwen 2 milya de dola ameriken ki fè vwèl pou peyi san chapo nan peyi a. Komèsan ki nan klas mwayèn yo ki blije fèmen pòt biznis yo akoz sitiyasyon sosyo ekonomik eksepsyonèl peyi ap fè fas jounen jodi a. Manman ak papa pitit ki jiskaprezan nan gwo difikilte. pou voye pitit yo lekòl pou ke pitit yo kapab jwenn ti kras edikasyon. Moun ki nan difikilte pou voye frè yo, zanmi yo, ras yo lopital akoz chak lè pwojè pou kreye lopital, enfrastrikti nan peyi an lanse, ebyen vòlè, gang, bandi legal yo, yo fè chemen pa yo avèk lajan peyi an. Nan sans sa. N ap di jounen k ap jounen jedi 7 fevriye 2019 se yon jou pou ke tout pèp la, kèlkeswa kote w soti, kèlkeswa tip de pèsonalite ke w reprezante nan peyi an, pou vin pote kole nan kokennchenn mach sa a ki pral fèt, nan kokennchenn manifestasyon sa a k ap fèt sitou nan tout zòn ke nou abitye derape yo. Nan sans sa, n ap di. Pou n fini, Roody Woodbay voye yon mesaj klè bay pèp lan nan kanaval li a. Li trete pèp ayisyen de sovaj, malgre ke pèp sa nan tout mizè li ye an, nou wè pèp lan te fè anpil efò pou l pa aji menm jan avèk pèp an Frans lan, pèp fransè an. Malgre pèp fransè an, li pa nan sitiyasyon deplorab menm jan avèk pèp ayisyen, malgre yo gen aksè o sèvis sosyo de baz. yo pap viv nan blakawout, yo pap nan ensekirite ekonomik menm jan avèk Ayisyen, ebyen nou jwenn yon atis kap joure nou yon fèt sovaj. Ebyen nap di nan mobilizasyon sa kap relanse an, ap gen yon posibilite efektivman pou ke pèp lan vin sovaj, paske tout pèp kap viv nan sitiyasyon e danimozite parèy, ebyen gon posibilite pou ke l vin sovaj. Nap di ou di wout bway. Pandan ke nou konnen gen 4 pwen 2 milya de dola ki te ka kreye gran de gwo gwo lopital ki gen pi bon okip, ki gen pi bon ekipman ke lopital Kanapevè ki te kite manman l mouri pou 1000 goud lan ebyen, ki te kite manman l mouri pou 5000 goud lan ebyen moun yo, yo te pran lajan sa yo pote l ale. Donk n ap di kreyòl konprann.